So, Bon, normalman, sa nap, vle di, ba yon melodi map, se mwen ma vò, ba e lè ma vò, ou konnen, ou son moun bode, ou toujou bezwen mwen, menm jan mwen menm, mwen trè bezwen ou. So,
Yo. Nap fè bèl bagay epi moun yo apresye sa nap fè la, jan nap fèl la, e nou fèl pratikman trè diferan. Epi yo, moun yo kontan tande nou, yo kontan gade nou, paske gen son gen imaj. Wè. Gon moun ki mande ki dènye fwa w pa la Wendy? M pa la Wendy depi an 2019. Ok. Oubyen, non 2020. Nan 2021? Kòmansman 2020, yeah.
Ok. But sa m fè pati pou otan m gen pwoblèm, so. Nan ki depatman? Ok, di moun yo, di moun yo ki dènye fwa m wè w ki kote l te ye. Dènye fwa m wè w mwen Montréal. Sa remonte a konbyen, konbyen ane? Dezan. E depi konbyen tan nou pa pale kole kole kole kole, dezan, sa e di, èske m gen pwoblèm avè w? Èske m bat ou zanmi? Yeah, yeah. Epi, tankou m toujou di sa, mwen menm, ou wè zanmi m yo, tou dabò m toujou di l tout tan, m pa rele moun nan telefòn si m pa bezwen w, e m ekspèk ou fè de menm tou. Pa rele m si w pa bezwen m. Epi mwen, to be honest with you bro, m pa pral ba n manti menn. Bagay ke Bif Wendy di avè m nan, e Jeanne 12 ki envante l. M pa pral ba tèt non. Jeanne 12 ki envante l. Jeanne 12. Kòman Jeanne 12 envante l la? Epi ki. Oke, m pral esplike w.
Wendy unfollow m. M ekri frèm, mwen di bro, ou unfollow m misye di nan moman an li bezwen yon ti konsantrasyon li pral pran yon poz misye di l unfollow tout moun nèt kounya la m di misye ah nòmalman e granmoun nou ye m ap unfollow tou misye di pa gen pwoblèm degaje m m unfollow misye Jane 12 filme li screen kote m m unfollow misye al poste.
Ok. Msye ale sou story Instagram li, li poze kesyon konbyen nou panse pousantaj amitye trouble a Wendy an ye. E pòkont, lè Mjandouz te bezwen fè psk, SPK avèk Wendy, se mwen l te rele a Gaëlle. Wendy di m, yo, esak fè nèg yo tou ap derespekte w, m pa pral nan ti bagay ti masisi sa yo non. E kounya la kiyès ki kouri foure kòl anba Wendy pou krazem pandan l te fin krazem nan istwa Rutshelle la se misye ki te lage voice note nan deyò paske l tap file Rutshelle.
Ann kite sa la. Non non non non se mwen k chwazi pale se mwen k chwazi pale. Pou moun kap plede dim gen pwoblèm a Wendy yo, ki pwoblèm pou m gen a Wendy? Eksplike m? Mwen menm pou kòm son pwoblèm? E trouble boy mwen rele? Kòmsi nou pran san nou menm, nou pran san pou n detwi menm, nou pran san nou renmen sa. E avantaj mwen genyen kontantman m a lanmou m tèlman bon. Kòmsi m tèlman gen tan pou m renmen moun e kòmsi m gen venkè. E sa k fè Bondye ban m fòs ak kouraj pou tout sa m ap fè m toujou venkè. Nou fèk kare, fèk kare wè m la. E map toujou lu a. Fèm konfyans. Jane 12. Jane 12. M pran responsabilite m. M pat vle pale de ou but Jane 12 ki kreye bagay sa. E Wendy te pale menm. E ou menm ki mal nan bagay ti manti sou sèy ou. E sak fè ou tou wap derespekte ou. Jane 12 did that.
Janm bay vwa tout moun men li kaka. Yeah yeah I can.
Yo, antouka m kite sa mache. Paske Mwen pa vle pale sou sa. But mwen menm fòm toujou eksplike moun sa. Kom si yo. Mwen pa renmen pale. Sak fèm pa renmen pale. Pase pale la gon grenn bagay. Gon pakèt. Son anchenman de. Kom si de bagay li. Son pakèt ki sou pal wale. Wan sa m diw lan. Wan nan m pou la. M site nan m se la m oblije bay istwa presedan. M ba oul. E Jeanne Douce se nan group moun ki tap peyel nan staff manager nan alepok. Lèl fin lage voice note. Ba yo tchèl la li lève group la. Apre sa lè nèg yo ekril li di tout atis konnen atis media pa menm zanmi atis. Kounya la lè misye lage bay Wendy an lèl fè sa m ekri misye m di misye yo sak gen la misye di m poze m di misye you know what 2015 pa 2019 misye di m kòman sa son menas m di misye pranl jan w vle.
Antouka, antouka, antouka, antouka. Bon, pou m tounen, pase yon nan pa pou konnen avèk Wendy ki enteresan, se ke misye kanpe sou pozisyon, misye pa stil nèg kap bo Kòm si fo vizaj di jan. Mwen raple misye tap banm istwa ki konpayi sa t rele l pou di ap ba li kap ba l entènèt pou l fè piblisite pou li. Misye di non m pa gen m pa epann entènèt. Wala, se sa map di w. Moun yo pa konn amitye, yo pa konn on tyè de amitye ma Wendy. Pann kawotchou Wendy a nenpòt kilè a, e sof mwen k ret pre l, mwen la pre li. Pou yo minimize m konn sa yo di, Wendy pa pran viza, li mennen m anbasad yo di yo pap ban mwen l pou yo mete m konsa. I not like that. M gen pèsonalite, m gen karaktè, mwen pa konsa. Tande w, Wendy pa pran viza pou tèt mwen menm. I'm not like that. M pa konsa, m pap janm konsa. Un homme reste un homme jusqu'à ce qu'il perd ses deux testicules pa m yo toujou la piti. E m pap janm ba gason rans.
Enbesil. Enbesil. Yo, mse, yo kon nan moun kom si yo, kom si mse, mse, pou de tu mbot, sa m gen ba an gen m di nou, nou fè ase, nou wè m toujou la, e m ap toujou la raz. Mwen m bada kou, chon di wè jan nou di. Mwen m bada kou, chon di wè jan nou di. M bada kou, mwen se, chon wè jan nou di sa men. Ou se yon nan nèk m kon ki pi rezilyan. Pase wap pale de Jan 12 men, yon pakèt moun eseye detwi w bro, yon pakèt, e se si detwi w kòmansman. Non, kòm ou vin avèk kesyon ke m pou m montre w ke se misye ki kreye l, e Mexico nwa su blan, ke kòman misye kreye l la. Ou pa eksplike w ki lòt bagay misye fè ankò? Sa vle di bagay Unfollow la fin fèt wi. M jwe nan, map jwe menm kot a Wendyy. So, lè map desann stage a m pa wè Wendyy. Wendyy rale tèt mwen, nèg kap banm sekirite a rale m li voye m nan bra Wendyy. Wendyy pran m nan bra l, li banm lanmen. Ou konn sa misye fè? Misye poste kote Wendy ap rale m nan an slow mo, li poste l. Ay di men m fin jwe Wendy ap monte, m ap desann. A moun pa m k ap kouri dèyè m, Wendy ap monte a moun pa l k ap kouri dèyè l. Ay di yo, s on bagay, yo, Yo fè nou konsa an Ayiti, yo fè nou. Yo si yo fè nou pou nou pa renmen, lè de moun renmen yon lòt, lè de moun apresye yon lòt a juste valeur, nou just pa renmen sa ditou. E kòm si w ap jwenn yon dènye intrus ki soti de nulle part, epi ki di ok, ay, ba l kraze sa. Nou pa konn lè m ap vibe a zanmi m, nou pa konn sa k rive m, nou pa konn sa k rive nèg la. Poukisa l pran pozisyon sa a? Yo, nou just lonje dwèt sou premye moun, trouble boy, malfektè, trouble boy. What? Come on, ann kite sa menn, twòp bèl enèji menn, pa gen tankou sa. Bon, yeah menn. Mwen ta mande w ki rezon Jean Louis ta gen ki dèyè m ou ki motive l pou sa bro? Èske w te fè misyon bagay tou? Men nòmalman pou m ta fè misyon bagay fò son moun m ta abitye koutwaye èvèdèy, se pa kòm son moun mwen konn mwen koutwaye souvan, son moun mwen konnen ki egziste m bay respè l, li ban m respè l. Se yon moun k antre sou mwen, ki poze m kesyon, lè l bezwen yon bagay, ki tcheke m. Konn sa m di w lan? Kòmsi nèg yo just kòmsi hey, yo fò yo jwenn yon bagay pou yo kraze m or blaze m.
Yeah, yeah, yeah. Antouka, mwen m speechless paske m pa t vle rantre nan dosye sa a. Non, se chwa pa m. Mwen menm ki fè chwa sa a, sè a. Mwen menm ki fè l. Pase moun toujou ap, oh, Ye, fòn remake tou, fòn pran san nou lè poze kesyon moun di yo. Why komsi tout moun nèt e msi? Why poukisa tout moun lè yo bezwen atake, tankou Franco Love monchè, c'est pas un homme, Franco Love fèm yon dènye bagay menn. Msye ekrim, msye mandem poum patisipe nan yon live avèl. Mdi msye, you know what, nan moman an mtèlman entènèt la moun yo ap komsi gen de bagay menmsi mfèl menmsi mpa fèl yo kreye yon tenten sou mwen, mdi bro mpaka fè live la avèw menm. Misye di m li konprann mwen. E m di misye salye Tika pou mwen an palan de pitit misye a. E yo imajine yo fè m kou love son nèg lè m wè m ba l bèl love. E pi pa gen, o misye pa gen afè bay a mwatye a misye lè m kwaze a fè m kou love. E pi yo konn sa misye fè? Misye di Misye di Fantom konsa, m di karyè m M gen twòp karyè pou m vin nan show l la. Konsa. Kounye a la, m ta, m kòmsi sa m ta renmen poze tèt mwen kesyon, poukisa, sa k pase nan tèt li? Kounye a la menm m oblije screenshot sa misye te di m nan men. Map mande. And il a le culot li ekri m ankò une fois men. Yo franchman menn, defa yo, yo nou ka just rete nou, nou pa renmen moun, moun just pa renmen l, but hey, pa eseye detwi moun nan oubyen kraze l menn. It is what it is, nou toujou la menn. An tou ka, an avanse.